Bay presyon an twò fòt sou mwen. Fòk nou retire Jude nan eleksyon an. Epi pou nèg yo pibliye rezilta eleksyon yo vle a. M te o kè dè evenman an nan moman sa a, Jean Mona. Dayè m te kowòdonatè nasyonal Platfòm Inite. M se yon moun ki te travay trè trè pwòch prezidan Preval, kandida yo an jeneral. e mwen te m viv sitiyasyon sa m viv li men pa de gete de kè m viv li avèk anpil wont m viv li avèk vrèman anpil dezonè anpil endinyite menm eleksyon fèt Jude, anonse pa Konsèy Elektoral la ke l genyen avèk 53 pousan, 53 pousan dè vòt. Cnn gentan anonse rezilta eleksyon an, 53 pousan. E cnn fin anonse li o zòn 3 zè edmi, 4 è, epi a 5 è. Bon delegasyon k debake, ou konnen kou rezilta bay, pratikman tout chèf pati, tout gwo potanta pati yo tout reyini ansanm pou yo kòmanse deja ap eksplore kijan pasasyon pral fèt e o eksetera se lòt refleksyon kap fèt. Kounya wap fè bilan pou di kisa deja nou genyen kòm eli depite. kòm eli senatè, kòm eli nan kolektivite pou konstwi majorite w, lè sa pou w kòmanse ap reflechi sou tip dalyans estratejik ou taktik ke w bwal fè e ot eksetera. Epi Edmond Mulet debake ansanm avèk yon anbasadè alepòk e plizyè lòt. Moun nan l'OEA, moun l'ONU e autres etc kap okipe de kesyon eleksyon avèk li. Nan palè oubyen nan inite? Non non yo debake kay prezidan kay prezidan Thomassaint oubyen anwo a. Laboul.
Laboul. Lè yo rive prezidan kontan l akeyi yo met yo chita etc prezidan panse petèt ke nèg yo porteur de yon nouvèl yon lòt nouvèl kap vin bal konpliman tou kap vin fè konpliman pou kandida l la.

Li pa akseptab e nou vini pou n di w ke rezilta sa a nou p ap aksepte l. Prezidan di, M pa konprann. M pa fè eleksyon mwen menm. M mete mwayen, m kreye kondisyon pou eleksyon fèt. Kesyon eleksyon, se bagay pati politik, konsèy elektoral, si gen kontestasyon y ap fè. M pa konn si nan kwonoloji fè yo, ki bò. Sa sitye paske m sonje anbasad amerikèn te gon nòt ke yo te soti eske se pa le menm swa de la pwoklamasyon dè rezilta se le swa menm de la pwoklamasyon
se apre la vizit de Edmond Mulet
apre la vizit de Edmond Mulet se apre la vizit de Edmond Mulet epi le swa menm yo soti kominike a e lè yo di prezidan rezilta sa pa bon e prezidan di m pa konprann m pa fè eleksyon mwen. Se konsèy elektoral ki fè eleksyon. E mwen m gen sèlman pou m pibliye rezilta eleksyon nan monitè. Yo di non, si yo pibliye rezilta sa a, yo pap aksepte l, y ap konteste l, e tout swit nou pral pran dispozisyon pou ke vrè rezilta li bay.
Edmond Mulet. Edmond Mulet. Prezidan di misye bon, sela va de swa, fè sa w vle. Men nou pat bezwen fè eleksyon mesye. Jan w ta wè prezidan Preval toujou pale ka la. Men mesye nou pat bezwen fè eleksyon. Nou te nou te mèt Tou bay sa nou vle a. Men men ki moun ke nou vle kòm prezidan epi nou di men eli men ni pibliye mwen di eli menm ki prezidan. Epi anpil echanj di ekot eksetera men map di w an tout senserite. Se premye fwa m viv. Ou, tu étais là?
Ah, j'étais présent. Ah, ok. Ah non, men, m son temwen.
Privileje. Okilè, m ap viv sa. Kowòdonatè jeneral li. Wi, inite.
Epi, li deside, epi li di, rezilta sa pa bon. Epi li pati. Nan lasware, anbasad amerikèn fè yon nòt sòti pou l di rezilta pa bon, ke yo pa rekonèt rezilta eleksyon sa. Prezidan rele, humm. Opon, pou l mande Opon, li di, M pa konprann. Gon rezilta ke w te voye ban mwen. Ou anonse m rezilta. On dirè ke yo, mwen wè etranje yo vin la, yo di ke rezilta sa pa bon. Ò, si rezilta sa pa bon, ki rezilta eleksyon an? Di m ni, voye rezilta eleksyon an ban mwen. E Opon di Prezidan, Prezidan, rezilta ke m voye ba ou a, se bon rezilta eleksyon an. Rezilta ke m transmèt konsèy la pou konsèy la ba ou a se bon rezilta eleksyon paske mwen m pa genyen pou m pibliye rezilta. Antanke direktè jeneral, m fèt pou m pran rezilta pou m remèt li bay konsèy la pou konsèy la li menm fè suit avèk li. E sètensi ke pawòl anpil e ou eksetera. O o! Hum! Lelandemen. M tande gen yon rezolisyon nan konsèy nan nan asanble jeneral l'OEA e ke yo pral Etazini prezante l yo pral pran sanksyon kont Ayiti yo pral mete Ayiti sou zanbago dan lentèval m tande viza prèske tout kad inite koupe, pami lèkèl je site lè non, paske m te, se plis ke yon douzèn, anviwon yon douzèn, men m ka site nèg m pi zanmi avèk yo a, Gérald Germain, Paul Denis, Jean Joseph Molière, Dimitri Vorbe, anpil. Mwen menm mwen vekse. M sòti nan gou mwen, paske m konnen de tout fason m pral ladan l tou. Mwen di zafè gade nou n koupe viza nou. Il sifi ke n pa koupe viza m pou Jakmèl, pou m ka kontinye al manje kann tikrouz avèk lam boukannen. Lòbèy pete. Epi prezidan rele m pa lasuit, prezidan di m, a Djo, prezidan rele m nan maten pou l di m a Djo fon ti monte kote m. M gen yon ti may moulen la, sa bo ka yon ti ji sitwon m fè kapòt m ansanm. Depi prezidan rele m konsa bonè sizè di maten m di a gon bagay k ap pase paske misye chak tan l gen yon bagay dwòl li bezwen di w li rele w bonè yon fason pou li toujou envite w manje li p ap ba w kòb li non men l ap envite w manje
Bon a savwa
Epi m monte m al jwenn li e prezidan di m a yèswa m pa ka dòmi. Madanm mwen gen pwoblèm paske la yo anonse li ke yo fèmen kont an bank li yo bloke e kay ke l gen gen pwosesis ki an kou pou fè sezi sou kay yo e pitit li yo ki nan inivèsite m tande yo bwal pre yo nan inivèsite an pou yo depòte yo. Donk se son de ganstè. E alò gen pwoblèm. Li di Djo. Definitivman la a, m rele w pou n ka pran yon desizyon. M di prezidan ki desizyon prezidan? M gon kandida k eli. Ki desizyon nou pral pran la a prezidan? Li di a Diop, ou wè m rele w avan. Apre sa m pral rele de zanmi. E se sa k fè lè yon nèg ap fè pati politik, fò w fè pati politik avèk alyans politik, avèk zanmi ke w genyen ki ka pataje pwoblèm ou, ki ka pataje difikilte w, traka w avè w. Mwen di m pa konprann prezidan. Prezidan di e ke definitivman fòk nou retire Jude nan eleksyon. M p ap kapab mwen menm pou m aksepte ke 2 anbago fèt sou mwen alafwa kòm premye minis e kòm prezidan. Paske te gen youn ki te pran lò Aristide epi kounya la pou yon lòt vin pran ankò sou mwen la a, m p ap kapab aksepte sa. Se 1. 2. Mezi k ap pran la yo, mwen menm pèsonèlman, m pa ka sipòte yo. Pae presyon an twò fòt sou mwen. Fòk nou retire Jude nan eleksyon an. Epi pou nèg yo pibliye rezilta eleksyon yo vle a. Kèlke tan aprè, li di nou, fòk fon nòt. Epi nòt sa a, nou desann nan Ministè Enteryè. avèk Paul Antoine Bien-Aimé, Jean Joseph Molière, Kelly Sébastien, epi te gen Ti Pouchon, Michel Clérier, Senatè Clérier, epi pou n al prepare nòt la pou n anonse ke pou n voye l bay Julie Brutus, pou Julie Brutus gentan fè nòt la sikile nan l'OEA, pou di ke. Jude abandone, retrè l fèt, li deziste. E sèt ensi ke nou fin fè nòt la. E Jude nan tou sa? Non, Jude, nou pa melanje Jude nan bagay la menm. Li pa konn anyen? Jude pa konn anyen.
E sa fè Jude pa la suit, isi a menm, Jude te li yon nòt epi l di nou vann li pou yon pla de lantiy. Men, vwala! Nou vann li pou yon pla de lantiy. E par la suite, nou fè nòt la. Lè nap chèche Michel Clerier pou siyen nòt la, Michel Clerier mawon. Mawon. Alò nòt la pote siyati 4 moun sa yo, nenpòt listwa kapab revele sa, se 4 moun sa yo ki siyen nòt la. E pi nou voye li ale. E se lè ke Lòlòt ta fin ale, map eseye jwenn Jude poum kapab bay Jude yon esplikasyon. Men chak tan m rele Jude, m pa konn sa poum dil. Mwen etenn telefòn nan. Alò Jude ap tande m la, wa eskize mwen chak tan m rele Jude. Kòm se zanmi m Jude ye, chak tan m rele Jude, mwen etenn telefòn nan. Poutèt ki sa? Paske m poko wè. Sa w pral di l. Sa m pral di Jude.
Paske li triste. E finalman m rele Jude, m di Jude, A, sitiyasyon an konplike wi. Li di, sa k konplike a? Mwen di, Joe, sa k konplike a? Mwen di, A. Rele prezidan an pito non prezidan an pale avèw menm konn prezidan te di li menm pap reponn Jude tou paskel paka reponn Jude alò son sitiyasyon konplike e ki pa la suit nou oblije retire Jude pou nou bay mesye yo posibilite pou yo voye nan dezyèm tou Maniga e madan Maniga e Martelly e la suit nou konnenn men se ki e pire nan tou sa. loske Edmond Mulet tap ensiste oprè di prezidan Preval pou l mande l fè retrè rezilta a, prezidan Preval kenbe tèt avèk li, il a eu a dire au prezidan Preval, si w ap ensiste ke w ap kenbe tèt, gon avyon ki la ki tou pre pou ou pou nou anbake w pou n voye w ale. E m sonje kou Prezidan Preval te reponn pou l di miche, Ou mèt pran m, ale avèk mwen. Nou gen tank, nou gen tout bagay, tout moun ap wè ke nou fon kidnaping sou mwen. Men le landemen, Prezidan pa t ka kenbe. Li krake e l te aksepte pou ke nou fè nòt sa. Gen doken di se nou menm ki te pran mezi la inilateralman. Ou ka konprann ke yon tèl mezi, nou pa ta kapab pran inilateralman. Men anfèt kòm dirijan de pati, Nou te asime l. Vwala. Men sitiyasyon an. Donk plis ou mwen se yon istwa konsa kankou lè yo fè minis yo pran pòz se yo menm ki di Ariel pou l mande entèvansyon etranjè. Se klè sa. Donk sa vle di ke non. Gon yon kote fòk plezantri sa fini. Nan li klè. Se pou nou benyen fè diktati nou. Dison diktati made in usa pran ariel metel prezidan kareman pa. Kolonel sa li dikte paske nou pat janm konnen te genyen arete ki te konn pran pou mande entèvansyon entèvansyon se wè w wè moun yo debake lakay li. Men alò mwen mwen m vle tounen sou si tu pèmè jan mwen istwa wi si tu pèmè donk sa vle di yo yo met an tèt yo.